Se avèk yon kè kontan chak fwa m gen chans poum rantre lakay ou, mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik e fanmiy kèlkeswa kote wap koute n. Byenveni! Mwen ta vle ankouraje w pou subscribe, renmen videyo sa, fè kòmantè, pataje l ak tout moun ke ou konnen, depi ke w panse yap benefisye. Nou gen anpil bagay pou n pale jodi an la a. An nou kòmanse sou mache global la. Le 12 jwen ki te pase la, 12 jwen 2026, SpaceX te lanse Pou la premè fwa sou mache global la, kote ke piblikman nenpòt moun kapab fè envèsman ladan l. Ou ka achte yon stak e ou posede yon ti pati dan listwa a. SpaceX SpaceX se yon konpayi d'Elon Musk. Elon Musk devni lòm ki pi rich sou latè avèk plis pase 1 trilyon dola dasè. E jou sa a, lòske SpaceX te lanse, yon moun te kapab achte chak share yo a 135 dola oubyen plis. Men li te kòmanse vrèman a 150 dola. Se pri sa li te kòmanse. Lòske li te lanse, mwen te fè yon show mwen kwè yon jou avan pou mwen te eksplike kisa mwen menm mwen ka fè oubyen kisa ke m pap fè. e m te fè konprann ke lepli souvan, konpayi sa yo lòske yo lanse pou la premyè fwa, li mye pou yon moun pridan, pa achte anpil ladan, ou gen dwa achte yon ti bagay tou piti men kanmenm rete paske lepli souvan konpayi an pral tonbe apre yon semèn, de semèn, yon mwa, li pral desann. E lè sa a ou kapab kòmanse fè envèsman vrèman ladan si ou vle. Paske lepli souvan, Lòske konpayi apèn ouvè gen espekilasyon, anpil enterè, tout moun vle fè envèsman. Men, fò w trè pridan. Alò se sa ke m te di. Men medam e mesye, lè n rive nan 16 jwen ki te pase la a, konpayi sa a, SpaceX, stak la te monte plis pase 200 dola. Se gwo koze. 235 dola medam e mesye, a 225 dola e 64 sens. Yon ogmantasyon vrèman san parèy. E nan moman sa a, mwen resevwa anpil imèl nan men de etidyan ki t ap koute lè m te di pa achte anpil, yo di frè Abner m pa konprann, gade kòman Space X monte trè wo, E ou te di nou pa pa achte. Alò m pa di pa achte non, m te di ke mwen menm me kòman ke m ap fè bagay yo. Paske medam e mesye, menm lè ke m ap ede yon moun, m ap esplike ou ki jan pou fè envèsman nan mache global la. Mwen toujou di ou, se sa ke mwen menm mwen fè. Paske m pa gen dwa pou m di ou ki sa pou fè ak lajan ou, mwen m ka ba ou konsèy. E Sa ke m di yo, mwen di yo a lèd d'eksperyans. Mwen gen dè zane ke m ap fè envèsman nan stak, nan real estate, nan yon seri de bagay, mwen konprann le pli souvan jan bagay yo travay. Alò, se pa san pou san l pral sa ke m di a, paske n ap viv avèk yon mache ki mache sou panse imèn. Se la panse, se emosyon k ap pale la a. Men kanmenm, m konprann sa ke Elèv sa yo te di, pito yo t achte. Ebyen, medam se mesye, pandan ke n ap pale la a, SpaceX tonbe e li pèdi anviron 600 bilyon dola nan valè l. Nan sèlman 3 jou, 600 bilyon dola pèdi. Sa vle di pandan ke nap pale la, si ou ta enterese ankò, se pa konsèy ke map ba ou pou fè envèsman, paske sa se yon konpa, se yon sèl konpayi ke li ye. E tout moun ki konnenm trè byen, mwen pa ankouraje moun ki vle fè envèsman a long term pou yo fokis nan yon sèl konpayi. Ou dwe fè envèsman nan yon package, nan yon basket, nan yon potfolyo ki gen plizyè endistri ladann. Mwen menm mwen fè envèsman nan yon seri de konpayi tankou Tesla, tankou Amazon, tankou Alphabet, tankou Apple, SpaceX. Men, se yon ti pati tou piti nan potfolyo mwen. Men, grand pati envèsman li menm, li fè envèsman nan yon basket, nan yon potfolyo ki diversifye. An un sans, si kòb mwen an ta pèdi, ou mèt kwè tout moun pèdi. Men, lè ou fè envèsman nan yon seri de konpayi tankou SpaceX, tankou Amazon, tankou Alphabet, le pli souvan ou fè plis lajan paske konpayi sa ou yo lè ou fè benefis, yo fè anpil benefis. Men gen anpil risk. Donk, an nou tounen bak sou SpaceX, m kapab fè ou konprann sa ke m ap pale la. Le pli souvan, lòske konpayi an parèt sou le mache, gen anpil enterè. Men apre de twa jou, yon semèn, yon mwa, enterè a koumanse diminye. E lè sa a, stak la, chè yo, pral desann an pri. E se lè sa a mwen vrèman vre pral achte anpil, anpil chè pou m akimile richès nan konpayi sa a. Pandan ke n ap pale la a, si m ta vrèman gade mache a, an dirèk, SpaceX li a 150 dola. Lòske mache a te fèmen, li te a 154 dola, kounye a la l desann a 150 dola. Donk se pri sa ke l te kòmanse lòske l te lanse sou le mache global. Sa vle di menm lè w pa t achte l nan jou a, gen tan toujou. Men, men sa k rive. Mwen menm pèsonèlman, mwen gen yon fason ke m achte stock nan yon konpayi konsa. Se yon konpayi ki nèf, mwen egzamine l, mwen wè potansyèl li, Mwen wè eske se yon konpayi ki pral dire lontan, ki genyen yon lajan, anpil lajan dèyè l, ki genyen yon team vrèman ki konnen sa ke y ap fè. Elon Musk se yon moun ki te respekte nan biznis. Donk pa gen pwoblèm, mwen gen anpil konfidans pou m fè envèsman. Men, jan ke m fè envèsman, mwen achte stock avèk kontra. Kontra. Yo rele bagay sa yo opsyon kontra. Se yon kontra ke mwen vann pou m achte. stack la. Tande byen wi. Mwen vann yon kontra pou m achte stack la. Pa egzanp, si m ta vle achte 100 chè de SpaceX, mwen pa direkteman achte 100 chè a, men mwen vann yon kontra a yon moun ki genyen stack la, e m pwomèt pou m achte 100 chè nan men l, a yon lè, e a yon pri, e l peye m yon primyòm pou m kapab vann li kontra a. E mwen ofri pou m achte l nan pri ke m vle l la. Pa egzanp, kounye a la mwen gen 2 kontra pou m achte Space X a 135 dola, e gen lòt tou ke m voye pou m achte l a 130. Donk, se konsa ke ou achte li sou kontra. Poukisa ou fè l konsa? Se paske dabò son konpayi ki nèf, Mwen pa konnen vrèman ki kote l pwale konnya la a, m poko fin konprann li men m ta vle achte l a yon pri ki bon. Donk, mwen te posede enpe ladan l menm avan menm ke l soti, paske si w se yon accredited investor ou ka achte stocks pandan ke li ponko piblik. Men pandan ke n ap pale la a li piblik, donk ou kapab achte opsyon ladan l. E se sa ke nou fè, nou vann, nou vann kontra pou nou achte stak la. Gen peti, sa ki anpe konplike men ou kapab chache konnen ki sa ke li ye. Se yon sistèm kote ke ou vann kontra pou fè lajan pandan ke w ap tann pou achte yon asè nan pri ke w vle a. Now, medam e mesye, tout sa ke m ap di la yo, yo gen dwa parèt anpe etranj, men ou mèt kwè m pa gen anyen vrèman ki mistè. Se son de konesans ke ou menm kapab akimile si ou ta vle aprann. Pa gen anyen ki konplike vrèman. Li sèlman mande pou pran yon ti tan ou pou aprann li. You can do this. M pa espesyal, pi espesyal pase ou. Mèt kwè m, m pa espesyal vrèman. Ou konprann? Mwen se yon moun ki depanse tan m pou m aprann. Now, ban m retounen bak pou m kapab montre nou an dirèk pandan ke nap pale la ki kote stack la li menm li ye nap pale de SpaceX ou wèl te kòmanse wap sou wè wap wè map mgen ti cursor sa se mouse mwen li te kòmanse anviron 149 150 dola la li monte a 200 e 15 dola e konya la jodi an la konya pandan ke nap pale konya la di an direk li a 149 dola ok Li pèdi anviron 3 pwen 6 pou 100 maten an la pandan ke mache a ouvè. Pase nou konnen, malgre ke li poko ouvè isit o Zetazini, men dèyè an Azi, mache a deja ouvè. Donk, ou kapab wè SpaceX, li a 149 dola, li retounen bak kote ke li te komanse. Donk, nenpòt moun ki pat gen chans pou yo te antre, Ebyen li a 149 dola ou ka achte enpe chè si w vle, donk li te a 215 li desann a 149 ou ka achte l, se yon konpayi mwen kwè ki gen fiti ladan l ki pral rive lwen paske se premye konpayi ki deja vrèman fè de pwogrè nan sa ke nou rele vwayaj dan lespas, se gwo koze e nou konnen trè byen se sa k pral pale e selon plan ki genyen Elon Musk deja prepare pou ke yo ka bati de data center dan lespas, pral gen lame dan lespas, donk ou wè se yon konpayi vreman ki gon futur ekstraodinè. E envèsman ke m fè ladanl, m pa vle di se mwen k pral jwi l men kanmenm mwen gen pitit dèyè, mwen gen timoun, pitit a pitit ke m pral kite loske m vire do m male, nan sans sa mwen deja prepare pou ke yo kapab benefisye nan futur a. Sa se ide a. Donk, si m te ou menm, men sa ke m t ap fè, m te ka achte un peu de stock pou m kapab antre ladan l kanmenm e mwen t ap vann opsyon kontra pou m achte asè a nan yon pri ke mwen menm mwen bezwen l. Sa se sa ke mwen menm m ap fè. Ok. An patan ban m di n yon bagay sou envèsman nan mache global la. E spesyalman sou bagay ki rele cryptocurrency oubyen meme coin Espekilasyon se de bagay. M toujou di nou sa fè anpil atansyon nan bagay sa yo. E sitou lòske n ap achte e de asè akoz de moun ke nou konnen oubyen moun ke nou renmen. Nou sonje m te pale de yon yon asè ke Trump te ofri. Trump menm Cohen kote ke tout moun ki te fanatik Trump te achte l. Nou sonje bagay sa right? Se pa 2 moun ki te depanse lajan achte l. Si nou sonje meme Cohen sa medam se mesye, sa se Trump. Maga Cohen li te kreye l pou maga. E se pa 2 maga vreman, maga se moun ki kwe ladan l ka achte l medam se mesye. Gade kote l te ye le yo te vann li. Yo te komanse l le an out 2025. An out 2025, Trump te ofri l a 441 dola. E te gen anpil moun ki te achte l. Medam e mesye l tonbe gade kote li jodi an la. Jodi an, li pa menm vo yon dola. Eske nou wè? Me pri l jodi an. Donk yon moun ki te vreman achte stak sa nan men Trump, ou chire. E se pa selman sa, se tout bagay ke Trump ofri, tout pèdi. Me yon lot, sa se ofisyel Trump usa, Cohen, cryptocurrency. Li te lanse li ki dat? An janvye 2025 li lanse l. Nou sonje li t ap lanse yon seri de bagay. Li lanse bagay sa. Lè l te lanse l, li te kòmanse l a ki pri? A 24 dola. 24 dola. Se pa de moun k achte l. Anpil, anpil. Chè. Gade kote li jodi an la. 1 dola e 7 cents. Eske nou konprann? Donk, nou pa dwe fè envèsman nan yon seri de bagay ke ou pa konprann. E sitou, lò se yon de se Trump ki dèyè l, ki se manager, se li kap manage li. Eleman sa a pa konn fè biznis. E sa moun yo pa ka konprann nan. Alò, li konnen ki jan, alò, bon, banm, banm chanje sa m di a. E pa di li pa konn fè biznis non. Li konn fè biznis, men li konnen ki jan pou l pran lajan nan men moun san l pa ba w benefis. Paske, banm di w yon bagay, Yon good businessman sipoze kreye opòtinite pou moun. Ban m di l ankò. Yon good businessman, yon moun ki bon, yon òm dafè, yon bon òm dafè, dwe kreye opòtinite pou lòt moun. Solisyon ke l kreye a, sa ke l fè a, medam e mesye, li dwe kapab ede limanite. Li pa dwe la pou l pran avantaj nan men ou. That is not the point. Si se te konsa ke w ap viv, ou pa yon imen. I don't even know who you are. Si ou se yon imen, ou dwe kreye solisyon pou kapab ede moun. E lè w ede moun avèk solisyon lan, li travay, w ap fè anpil lajan. Men, ou pa ka sèlman ap pran lajan nan men moun wap fè kòb menl pa onèt paske saw fè al pon bon biznis wap piye moun se sak rive la eske nou wè misye kòmanse bagay la medam zemesye paske gen popilarite moun renmen li itilize non li pou li vann yon mim kowen kòmanse a 25 dola nou kapab wèl la kòmanse a 25 dola li desann a 1 dola konya la nenpòt moun ki ta achte l ou pèdi tout kòb ou 1 dola 74 sens Gen yon lòt ankò. M kwè se sa. An nou gade pou nou wè. Gen yon lòt. Trump Media Technology. Sa e kompanyi l medya l la. Bay sa te, bay sa te monte. A 97 dola medam se mesye lè l te kòmanse l. Le 28 fevriye 2022. Li lanse li. Ok. Li te kòmanse l a 98 dola. Gade kote l jodi an. 8 dola. Sou tout moun ki te vreman fè envèsman nan moman sa a, nan pri sa a, ou chire, ou pèdi kòb ou. Lajan pèdi. Alò, alò, sou ou gen espwa, petèt, sou ou panse ke petèt, konpanyi sa a ki se DJT genyen fiti, ou ka kenbe stak la. Ou ka kontinye kenbe l sou ou vle. Men mwen menm, m pa t janm achte l, e m pa t ap janm achte l tou. Men si m ta ladan l, m ta pwotire kò mwen. Paske de 97 dola medam ze mesye a 8 dola la pran pil tan avan ke lajan sa li menm li retounen. E tout kob sa yo, prezidan peyi a li menm li ramase yo. Donk, gen pil lajan nan mache global la, gen pil opotinite pou moun ki vle apran, men li mande pou pon ti tan, pon ti tan pou apran. Gen 365 jou nan ane a. 365 jou gen nan ane a. Si ou aprann on mo chak jou, yon tèm chak jou, a la fen de lane, ou aprann 365 tèm. Ou ka imajine si chak jou, ou aprann yon bagay. Chak jou. Ou di chak jou m pral aprann yon bagay. Ou aprann yon ti bagay tou piti. Kon yon bagay ou ap aprann nan 1 an. One year. Donk, bagay yo se disiplin ke yo ye. Pa gen anyen vrèman vre ki konplike, ki difisil. Alò, gen bagay ki pi fasil ke lòt. Men, sa ke m vle fè w konprann, konplikasyon an se nan tèt ou ke l ye. Ou se yon imen, ou gen yon brenn ki gen kapasite pou aprann. Si ou vle, the sky is the limit, kòm Ameriken an toujou di l. Pa gen anyen ki ka anpeche ou akonpli yon seri de bagay. E le pli souvan lè m di sa li parèt yon kliche kom si son bagay ke moun di paske li bèl, but it is the truth. Se la verite ke li ye. Pa gen anyen ou pa kapab akonpli. Pa ekzanp le pli souvan mwen pale avèk de moun ki avanse dan laj, kom si petèt ki nan you know 50, 60, 70 kap avanse ki di bon m pa konnen ki sa pou m fè. Pou m di w sensèman, sa ki pi difisil la se konnen gen yon pwoblèm e idantifye pwoblèm nan. Konnen gen yon pwoblèm e idantifye l. If you can find that, solisyon an fasil. E le plus souvan, moun ki gen pwoblèm ekonomik, se nan menm sitiyasyon an, moun nan pa vle kòmanse a zewo. Si ou gen pwoblèm ekonomik, ou wè ou pa ka avanse, kòmanse a zewo, start over, fè bidjè ou, gade finans ou, gade e achè ou, gade atitid ou, gade job ou, gade sa kap antre sa kap soti, gade ki kote wap gaspiye lajan, just do a whole new inventaire. E lè w fin fè yon envantè, kòmanse korije bagay yo youn apre lòt. Chanje atitid, chanje zanmi, chanje viwònman, chanje tout moun ko w deal avèk yo, chanje, change! Èske w konprann? Paske nou kapab. We all can do it. Ou bezwen gen disiplin e kòmanse yon kote. Ok, m pran pil tan pou m pale de bagay sa, men kanmenm, an nou fè w antre sou politik Ozetazini, paske n konnen se sa k ap pale jodi an la a. Medam e mesye, lòske Obama te fè akò pa l la avèk Iran, nou konnen e lòske Obama te sou pouvwa a, li te siyen yon akò avèk Iran pou kapab anpeche Iran posede zam nikleyè. Lè l te fè l, medam e mesye, li te fè l an diplomasi. Sa vle di ke an negosyasyon. E lè sa a, peyi sa yo, se yo menm ki te patisipe nan kontra sa a. Ok? JCPOA. Ou kapab wè genyen 5 gwo towo yo ki te patisipe ladan l ansanm avèk Lèzetazini. Se la Chine, la France, Almay, la Russie, Wayom Uni, Union Europeen e les Etats Unis. Yo tout net. Se te vreman serye. Peyi sa yo gade kontra a, yo gade akò a, yo wè ke se yon akò vreman vre ki gen nen nan figil ki te bon, e ansanm avek Barack Obama yo sinye. yo sinye e ou kapab wè sa se te chit sinyati moun sa yo nan kontra sa a. Paske yo te respekte l kòm yon bagay serye. Ou kapab wè John Kerry ki te sekretè deta nan moman sa a, avèk tout reprezentasyon de tout lòk peyi sa yo, yo te reyini lòske yo te sinye gwo Akò sa a, se pa t yon ti bagay piti, ni plezantri, li te serye. E nan moman sa a, medam e mesye, lòske akò sa a te sinye, me sa ke Iran te resevwa, Obama te lese Iran gen aksè a 1.7 bilyon dola kach lajan li, ke Iran te gen nan men Lèzetazini. Se pa kòb US ke l te ye. E istwa a li la ou kapab wè l, li di, Administrasyon Obama pa t bay lajan pèp ameriken an kòm yon kado a Iran. Yo te transfere 1,7 bilyon an kach, lajan ki te la depi avan 1979, lajan Iran ke yo te kenbe. Lajan an se 400 bilyon l te ye. Men, atravè tout ane sa yo, lajan an vin genyen enterè de 1,3 bilyon dola. E lè Etazini, Obama ki pa t yon vòlè, li di se pa lajan pa m ke l ye, Donk, lajan IRA antre nan men nou, nou itilize l, nou fè envèsman ladan l avèk lajan an, donk li moute enterè jiska 1 pwen 3 bilyon dola, plis 400 bilyon dola, an nou bay lajan an, yo remèt li 1 pwen 7 bilyon dola. Eske nou konprann? M vle pou nou konprann. E rezon ki fè ke m ap pouse bagay sa yo, paske Jodi an la a, Repibliken avèk Trump ap re-ekri istwa a. Y ap re-ekri istwa a. An nan sans, yo vle di verite a nan fason ke yo vle a. E se mwen menm, se moun tankou m, avèk moun tankou w, moun ki sousye de listwa, ki sousye de la verite, ki dwe toujou ap pouse e santre, fè nou konnen, fè nou sonje. Men sa l te ye. Se sa ke l te ye. Barack Obama pat bay Iran lajan Lèzetazini. M pa bezwen konnen konbyen fwa n tande Trump di l. Konbyen fwa Fox News di l. Doesn't matter. The point is, it is not true. Obama did not give Iran money from the US. Se lajan Iran menm ke l te ye, ke yo te vòlè oubyen ke yo te kenbe nan men Iran, yo te kenbe pou Iran, yo te sezi kòb yo. Kòb sa li fè envèsman, li akimile enterè. Donk, tout ane sa yo, e se sa envèsman an fè, lè ou met yon lajan yon kote, li grandi. Donk, lajan li fè envèsman, li vin monte a 1,7 bilyon dola. E nan akò ke yo sinye, Obama te dakò pou l te remèt Iran kòb li. Men, medam e mesye, sa pou konnen, nan epòk sa, Repibliken Ozetazini te konplètman opoze a akò sa a. Yo te prèske pèdi tèt yo. Yo pa t vle l. Nou genyen Lindsey Graham ki te yon lòt ki te la lè sa a, msye se te youn vrèmanvwe ki te kont akò sa a. E GOP te si tèlman rayi akò a. Ki sa ke yo fè? Yo fè de pwopagans, ou kapab wè sa a, se yon bis ki tap mache dan lè ri yap pwomote pou kritike Obama pou yo moutre ke Ayatollah di mèsi Obama thank you the JCPOA paske nou pral resevwa 150 bilyon dola kòb sa li pral ede n pou nou devni yon super power ou wè kòman yap ironize Obama paske Obama te remèt lajan an ke US te gen pou Iran. Sa se Repibliken ki t ap fè anpil pwopagans. Yo pran yon bis pou yo pentire l konsa, mete banè tout kote pou ap ironize Obama ki te fè yon akò de pè avèk Iran e yo deklare ke se pi mov, se pi vye deal ke misye te fè pou l al bay Iran tout kòb sa a. 1.7 bilyon dola, medam e mesye. Paske se te, paske se Obama ki te fèl. Yo sèlman pat renmen misye. Yo kritike l, yo kritike l. E kòm mwen moutre nou deja, eleman sa li te yon nan moun ki te fè pati de moun ki tap kritike Obama. E si tèlman yo pat renmen l, lòske Trump moute sou pouvwa a, ki sa ke yo fè? Trump ranvèse l. Li deklare ke dil sa se pi vye dil ki te janm kreye Mwen kraze l. Mwen elimine l. E apèn ke yo fè sa, Iran bò kote pa l kòmanse enrich uranium. Sa yo pat vle a, Iran kòmanse fè l. Paske avan deal la medam e mesye, pat genyen uranium. Iran pat genyen uranium sa yo. Li te gon ti bagay tou piti. Men, kapasite a 60 pousan, li pat genyen l. Men apre ke Trump detwi akò a, Iran di pa gen pwoblèm, mwen pral kòmanse, you know, fè zam nikleyè mwen. E kounye la Trump, ki vini kounye la sou pouvwa a, ki gon foli k pran l, ki lèse Izrayèl pouse l, nou konnen istwa a, y atake Iran, batay fèt, moun mouri, se se la. E finalman, kòm mwen te esplike nou yè, lòske Trump reyalize bagay yo pa bon pou li, li deside pou li koube devan Iran, E yo sinye akò sa a. Sèlman yo de sèlman ki sinye ladan l. De moun. Now, pa bliye mwen te di nou, akò ki te fèt avan an te genyen tout peyi sa yo ki te sinye sou li. E m te menm montre nou yon kopi de sinyati ki te ladan l. Men, akò sa a jodi an la a, se yo de a, Trump avèk pwezidan iranyen an ki sinye l. Donk, medam e mesye, Si n ap pale de diplomasi, nan de diplomasi sa yo, kiyès nan yo ki gen plis sans? Sa de moun siyen oubyen sa lemond antye an jeneral dèyè l la? Se yon bagay senp. Men, m ap di nou sa la a, se paske m apèn fè n tande deklarasyon plizyè repibliken Ozetazini e Deklarasyon Lindsey Graham, eleman sa menm ki te opoze Obama. E m pral fè n tande kisa ke l di yè swa nan yon show ki rele Face the Nation. Dabò banm rejwe ankò kisa repibliken sa yo di de deal sa a ke Trump sinye ansanm avèk prezidan iranyen an.

Se son de maga acharne. Yo kwè, si ke US ta bay Iran lajan nan dil sa, li pral itilize lajan sa pou l kapab rebati tout gwo zam ke US te kraze la a nan gè a. Ki sans ke l genyen? Ou fin kraze yo, ou fin ou peye l ankò pou l rebati yo. E m te esplike nou yè, Presyon ki sou Prezidan Trump li pa gen chwa fò l fè l. E bagay la vin pi mal toujou. M pral wè si m ka ban nou ti kal ankò ka pase la pase bagay la gwo. Paske sa k rive la a, malgre ke Trump pran dil sa a pou l kapab sove mache global la e Lèzetazini. Se sa ke l panse. Men ban m di w yon bagay. Ou konnen byen ke le pli souvan Yo toujou di nou pinga nou fè deal avèk teyoris. Pinga w jamè koube devan teyoris. E de kou m te ka di w, e banm bon egzanp trè senp. An nou di m son vakabon m leve may fon ti pa chat deyò la. M jwenn yon ti demwazèl m fon ti pa chat. Men pandan se tan demwazèl sa sa l fè li tep ou byen li rekòde mwen m avèl. E kounye la l di m ke li pral di madanm mwen sa k te pase antre m avè l si m pa peye l. Frè m, koute m byen, si ou ta yon gason ou twouve ou nan sitiyasyon sa a, pa peye. Reziye w, ou t al fè grimas ou, rete avè l. Depi ou peye dam sa a, li p ap janm sispann, l ap vin dèyè w tout tan pou lajan. Paske pinga w jamè, jamè negosye avèk teyoris. Pinga w fè l. Paske, ban m esplike w sa k ap pase la a. Iran deja konnen ke li gen men l nan gòj Lèzetazini. M ap di nou, m ap pale konsa pou nou konprann sa m ap di nou la a. Iran konnen ke l gen men l nan gòj Lèzetazini. Sa US konprann nan, Iran konprann li tou. Iran konnen ke kote l ye la a, li jwenn yon bagay ki pi fò ke zam nikleyè. De twou damouz, e ekonomi Lèzetazini, dola ameriken an, kòman lwil la kapab afekte l. Sa m te di nou yè a. Yo konnen sa trè byen. Now, men plan an. Trump deside pou l fè sa l fè la. Li dakò tout sa Iran dakò paske l panse ke Iran pral aksepte kontinye konsa. Men, frè m, sè m, mwen pa kwè pou yon segond Iran fini avèk Lèzetazini. Kontra sa pral sinye. Iran pral pran benefis yo. Mwen garanti ou. Nan 10, 15 an k pral vini la ankò, Iran pral parèt ankò menm bagay sa a pral repete. Konnya la a, genyen yon lòt plan pou ke US kapab deal avèk sitiyasyon sa a. Now, tande byen, pral gen eleksyon an novanm k ap vini la a. De tout fason, Eleman sa yo, Trump avèk lè Repibliken dwe fè yon sanblan ke y ap rezoud yon pwoblèm pou ke yo kapab konvenk enbesil yo, sa yo ki pa konprann sa k ap pase la pi al vote pou yo. M vle pou nou konprann sa k ap pase la, se yon trick ke l ye. Yo konnen trè byen yo pa p kapab rezoud pwoblèm nan konsa. Men kanmenm yo gen yon lòt pwoblèm domestik. Pwoblèm domestik sè ke pèp la ki la a kounye a la jodi an la santi ke GOP ap ba yo manti. Manje vin chè, gaz vin chè. Donk, sa ki ap fè kounye a la se mete yon ti glou, yon ti gòm ou byen kole avèk krache pou fè gaz desann atifisyèlman. Se atifisyèl wi ke li ye. Gaz pral desann e yo pral fè sanblan ke gaz ap vin mwen chè e yo pral pwomèt pèp la. Rete avè nou. Ou wè, gaz kòmanse desann, l ap al desann toujou. Manje pral vin tchip Ozetazini. Paske n konn sa ke n ap fè. Vote pou nou, pa bay demokrat pouvwa, kenbe nou sou pouvwa. E anpil nan yo pral fè l. Yo pral itilize legliz, labib, Jezi pou yo fòse w al vote pou yo. Se konsa l pral fèt la. Lèzetazini deja, medam e mesye, bay Iran lisans pou l vann gaz li, ki kote? Ozetazini. Tande byen sa m di w la a. Lèzetazini, kounye a la a, yon bagay ki pa t janm fèt deja, men jodi an la a, Lèzetazini deja bay lisans a Iran pou l ekspòte gaz li yo Ozetazini, pou kapab desann pri gaz la, atifisyèlman. Men, kon mwen di ou deja, bagay la poko fini. Paske, sa ou panse a akò sa, li pap mache. Now, Lindsey Graham bo kote pa l ki konnen trè byen, li pa gen chwa, malgre li kont akò a, men se yon eleman, son koulèv ke li ye, li pa janm vle rete yon sèl kote. Pa janm kwè l. Sa l di jodi an la, l chanje l demen. Lòske yo te deklare ke nan akò sa a te gen lajan ke Trump ta pral bay Iran, Lindsey Graham te trè fache. Men sa ke li te poste, Li te konpare dil sa a menm jan si ke Almay te kite Nazi yo an plas. Sa vle di daprè Lindsey Graham, si ke Donald Trump ta vrèman bay Iran lajan pandan ke rejim nan toujou la. Se kòmsi se Nazi ki toujou an plas pandan ke Jèmani li menm li fè yo kado tout tèritwa, tout bagay nèt. Donk sa montre nou trè byen ke Lindsey Graham li pa t vrèman renmen deal sa a, swadizan deal sa a ke Trump fè avèk Iran. Paske li klèman montre nou ki li pat renmen l. Men, puiske Lendy pral nan eleksyon an novanm lan la a, li pa ta vle parèt yon moun ki kont sa Trump ap fè. Nan sans sa fò l vini pou l di ke l aksepte deal la. Men, me sa ke l di e nou pral pale de li. Paske sa ke l di la a, se li ki pi enpòtan nan tout konvèsasyon an.

Trump pwal pran kontrol de tour damouz e yo pwal komanse chaje lajan pou moun pase. Bon mwen repete l anko. Sa sot nan bouch Lindsey Graham yè. Si ke ako sa ke Trump siyen ansanm avek Iran li pa ta gen siksè nan sans sa Yo pral retounen ankò nan le Mwayen Oryan. Yon gè pral fèt. Yo pral pran kontwòl de Tour Damouz. E yo pral òganize l kòm si se pou yo ke l ye. Yo pral chaje lajan pou moun pase menm jan ki yon ap fè la a. Now, medam e mesye, ban m esplike nou sa k ap pase la a. Kòm mwen sot di nou deja, mesye sa yo konnen trè byen. Iran pap jamè obeyi nan akò sa a. Akò sa a se yon akò ke Iran fè pou l kapab pran lajan yo Ozetazini pou l rebati afè li. Yo konnen sa. Men kòm yo bezwen ti moman sa a pou yo kapab gen eleksyon e osi anpeche kraze ekonomi de Zetazini, yo fè deal la. Paske Trump reyalize li gen pwoblèm. Men, Mesye Repibliken sa yo konnen trè byen, pongongon sa a pwal rete pou yo apre Trump ale. Konnya la a, sèl espwa yo, se retounen yon kal batay e pran kontwòl gaz la. Paske frè m ak sè m Ayisyen, US pa kapab rete anba dominasyon yon lòt peyi tankou Iran. Li pap kapab. Paske imajine, si US pa domine sitiyasyon an, dola a toujou an danje. Paske a nepot kel moman, Iran kapab femen de tou damouz. Dezyemman, relasyon Iran avek la Chin e la Risi kapab vin ajoute yon lot fos pou Iran kapab kontrole de tou damouz plis toujou. Paske lap nan avantaj La Chine pou lajan l lan kapab prime. M vle pou nou konprann sitiyasyon an medam e mesye li konplike e li danjre. Sa ke Trump deklanche la, Trump deja kòmanse la twazyèm gè mondyal. Tout sa k ap fèt la, se preparasyon pou li. Paske, tande, la Chine ki gen anbisyon pou l devni lòt super power, vle lajan l lan prime kòm currency du monde. Nenpòt fason yo kapab dedolarize mond lan, li pral ede avanse enterè Lachin e Larisi. E se pa se pa san rezon ke nou wè medam e mesye, yo kreye òganizasyon sa a. Òganizasyon ki ta pral travay pou dedolarize lemond. Kote ke nou gen tout peyi sa yo met tèt yo ansanm pou yo kreye yon òganizasyon ki gen objektiv li pou anpeche ke lajan US la domine yo. Donk, avèk Iran ki antre nan bagay la la a, ki kreye yon sitiyasyon pou gaz distribisyon ke, ki dwe pase nan dola, US pral gen pwoblèm. Yo konnen sa trè byen. Kounye a la, batay la pral kòmanse. Se konya la batay la pral komanse. Alò medam e mesye avek bagay sa ki m di w la, nou gen Lindsey Graham ki te paret nan show sa, Face the Nation. Pou yo mande l pou kisa l chanje lide l paske li menm li pat sipote bagay la. Pou kisa li chanje lide l. Avan menm ke m fè w tande enteraksyon antre Lindsey Graham avek jounalis la, Me sa ki apèn soti ke lè Repibliken ap eseye demanti. Si w gade, atik sa soti nan Israel Time ki deklare Lèzetazini deja bay 12 bilyon dola a kiyès? A Iran. 12 bilyon dola deja transfere a kiyès? A Iran. Now pa bliye, yo t ap kriye paske Obama te bay Iran 1.7 bilyon dola. Nou sonje medam e mesye? Nou sonje? Repibliken t ap kriye pou bagay sa a. Men jodi an la a, yo deja transfere 12 bilyon bay Iran. Se bagay sa jodi an la a k ap bay demanjèzon a anpil moun Ozetazini, espesyalman lè demokrat ki rele ipokrit, ipokrit, ipokrit, kòman l fè posib nou t ap kritike Obama? ki te bay ti kòb sa a, lajan Iran menm, e jodi an la a, nou deja transfere 12 bilyon dola. Se pou m moutre nou, medam e mesye, sitiyasyon Trump lan li terib, sitiyasyon US la li terib, e pwoblèm ki gen kounye a la, eleksyon pral fèt an novanm, selon sa ki nou konnen, demokrat pral lave yo si demokrat konsa y ap fè. Konya la a, tou lè Repibliken dwe met tèt yo ansanm pou yo vin ak yon mansonj pou yo bay pèp la, pou yo kapab fè pèp la aksepte sa k pral fèt la. Donk, objektif la, se konvenk pèp ameriken an, ke lajan sa a ke nou wè la a, se pa nan men Lèzetazini li soti. Nou konnen gen lòt 300 bilyon dola ke yo dwe bay pou rebati Iran, pandan ke Amerik ap soufri, e yo pral peye Iran. Sa a se yon lòt gwo kalòt. Konnya la a, moun sa yo dwe jwenn yon fason pou esplike l. Yo pral fè w konnen se pa US k ap bay lajan an, men pito se peyi dan le Mwayen Oryan ki pral fè envèsman ann Iran. Se pa vre. Menm jan ke yo te di nou ke, sonje byen, Trump te di yon lè, li pral bati mi an, Meksiko pral peye pou li. Nou sonje bagay sa a? Ok, se menm bagay sa kap pale la. Kote ke, yo di ke, yo pral bay 300 bilyon dola a Iran pou ba rebati peyi l, men, se son lè nasyon nan lè yon bagay nan yon ki pral peye pou li. Lies. Lies. Mèt nan enfòmaksyon Mayisyen, an nou koute entèraksyon de Lindsey Graham avèk yon jounalis nan Face

Ah Lendy Graham ke mwen mwen konsidere son koulèv. Yo poze sa a misye, di misye, Kòman sa fè fèt? Kòman ou fè chanje lide ou? Paske otre jou la, 9 jou, ou te deklare ke ou pa dakò avèk la bay Iran lajan, ou di se tankou ke se Almay ki te apeze Nazi yo. E kounye a la ou menm, jodi an la, sanble ke ou menm ou aksepte deal sa a. Kòman l fè posib? Ann tande reyaksyon e repons Mesye Lindsey Graham ke mwen rele chat wouj. Why did you change your position and now you support it? Because before I thought the money was coming from the west. If the west funds Iran, I think that would be a Marshall plan with the Nazis still in charge for Germany. Yo mande misye koman ou fè chanje lide ou, misye di paske m te panse ke lajan sa se dan loksidan l ta soti. An, medam se mesye tande byen, pou nou konprann sa kap pase la. Koman ou pral fòse Arabi Saoudit, Kowet, Baren, peyi dèyè la, pou yo al finanse destriksyon d'Iran? M vle pou nou konprann sa ke Repibliken sa yo vle fè nou konprann la. Sa vle di US avèk Izrayèl antre. Yo detwi yon peyi nan le Mwayen Oryan. Kounya la a, yo mande pou ke le peyi nan le Mwayen Oryan ki tap resevwa kout zam nan men Iran, pou yo bay kòb la pou ranje Iran. This is the worst scam that anybody can come up with. E yo espere ke pèp Ameriken an pwal kwèl. Men, banm di yon bagay, MAGA ap kwè l. Paske MAGA kwè tout bagay. Depi se Trump ki di l, it is the truth. Men yon moun ki gen bon sans, ou kapab wè egzakteman sa k ap fèt la, se menm bagay ke Trump te di a. M pral bati yon mi, Mexico pral peye pou li. E li pa janm bati mi, li bati 2 ti branch mi, e se lan pòch Lèzetazini lajan an soti. Men jodi an la a, pwopagans lan pral kòmanse di, pa gen pwoblèm, kòb sa a se pa US ki pral peye l men se peyi etranje ki pral peye l. Se sa ke mesye sa yo espere ke pèp ameriken an pral kwè.

I hope it happens.
It would mean that the Sunni Arabs believe that Iran has changed. Lindsey Graham ap vann pèp ameriken an ke lajan sa ki pral rebati Iran an, li pral soti nan men Arab yo, Arabi Saoudit, Koweit, Bahrain, peyi ki dèyè a, Emirat Arab Uni. Se la kòb la pral soti. E li osi di, si ke moun sa yo pran kòb sa a, yo vide l nan peyi Iran, sa vle di yo kwè ke Iran chanje. Now, men sa l ap eseye fè la a. L ap eseye marande pwomès ke Trump te fè pou l chanje rejim an Iran, ki pa fèt vre, men kanmenm, fò yo eseye vann li. Donk, si ke Arab yo kapab peye lajan sa a, sa vle di, Iran chanje. Pèp Ameriken an al domi pa gen problem tout bagay fet trump fix it men men sa ke yo fe kob sa yap pale la us pral transfere kob sa ba yo bay peyi sa yo e de peyi sa yo kob sa prale an iran men se pa kob peyi sa yo vreman ki pral bati iran us pral transfere lajan sa ba yo kob sa pral vide nan iran. Men yo pral vann pèp ameriken an se pa lajan yo. E yo pral di, e yo pap lage bagay sa, sa yo pap lage l. Obama te fè kado lajan 1.7 bilyon. Men yo menm, yo deja transfere 12 bilyon. Yo pral fè kado yon lòt 300 bilyon. E medam se mesye, yo toujou ap eseye tòde verite a.

Mesye sa yo ki se repibliken, yo di kòb sa a, si l ale, Iran pral itilize l pou l bati balistik misil. Yo pa kwè ke Iran pral pran kòb la pou l bati dekè pou timoun, non. Yo pral pran l pou yo fè zam. Donk, US fin batay ak yon peyi, kraze zam ni, lè l fini li di men lajan an, rebati l ankò. Sa se bagay moun fou nèt. Mentnan, Lindsey Graham nan show a dirèkteman. Yo fè l wè kisa repibliken parèy li di.

Yo mande misye, Repibliken sa yo ki se kòlèg ou, yo trè konsène de dil sa a, paske yo wè sa k fèt la pa fè sans. Èske ou menm Senatè Lindsey Graham, èske w dakò avèk asèsman yo a? Èske w dakò avèk sa y ap di la a? Lindsey Graham deklare, Non, mwen pa dakò avè yo. Sa vle di, Repibliken sa yo kap pale la a, yo nan erè. Men se Trump ki nan verite a. We're not giving any money to Iran that can change the course of history to try diplomacy. Is the MOU problematic? Yeah. I'd rather try diplomacy than take it off the table. Tande byen, jodi an la a, Lindsey Graham ki te, ki tap pwomote pou yal kraze Iran, Lindsey Graham ki te detwi yon diplomasi ki te kreye avèk Obama, jodi an la a deklare nou pwal eseye diplomasi apre ke li menm fin kraze peyi Iran. Eske nou konpwann? Misye deklare An nou eseye bay chans a diplomasi. The money Iran gets is not gonna change the the future of Iran, it's not enough to reconstruct the the country. If you don't have a diplomatic path through the MOU, then you have to go to war. Se pa san rezon m rele misye yon chat wouj, li chanje koulè l nenpòt lè ke l vle. Li fè w konnen ke lajan sa a ke nou pral bay Iran an, li p ap chanje Iran vrèman. E si nou pa bay kòb la, ki sa nou vle? Lagè? Li menm men mwen ki tap pouse lagè. Men paske jodi an la bagay la difisil pou yo, e li pral nan eleksyon, yap eseye chanje konvèsasyon an pou eleksyon, e apre eleksyon an kounya la, si ke pèp ameriken an ba yo kontwòl chanm dè depite e sena a, yo ka kontinye menm bagay yap fè la a.

Li konnen sa. M sot di nou sa deja. Yo konnen sa. Iran konnen sa. Men pandan ke nan pale la, pou anpeche peyi a peri, ekonomi peyi a peri, pou nou pa tonbe nan depresyon, yo aksepte dil la. Men, si ke li pa reyisi, yo pral fè la gèr. Paske sèl fason, kon mwen di n deja, pou US garanti

pwal kontrole pri gaz Ozetazini. E si ke yo ta komanse chanje nan ki lajan tranzaksyon gaz fèt, kon mwen te esplike n yè, li pwal afekte valè ekonomik dola a travè le mond antye. Donk, kote ke w ye la, si w ap koute m, si w ap koute m jodi an la, ou son Ameriken ou ka vote, ou konnen egzakteman ki sa pou w fè. Pa kite moun sa yo ba w manti. Pa kite yo vire lòlòj ou. Pa gen anyen serye k ap fèt vrèman. Sonje, sa m pral di w la, li serye, m ta vle pou w koute l, e al fè rechèch nan listwa. Chak fwa repibliken kraze peyi a, se yon demokrat ki vin leve l. Chak fwa repibliken kraze ekonomi an, se yon demokrat ki vin leve l. Donk, jodi a ankò, si w panse Yon repibliken pwal chanje ekonomi Lèzetazini. Ou pa konnen istwa a. Sa pou fè, se leve, di fanmi ou, di frè ou, di zanmi ou, di kouzen ou, an novanm, al vote pou mete moun sa yo deyò. Paske, banm di yon bagay, twa ka nan moun ki fè pati de kongrè Lèzetazini, Si se yon de granmoun, moun ki gen plis pase 50, 60 an, anpil nan yo, moun sa yo, yo te la medam se mesye loske dwa pou vote tap pase, yo pat kontan, yo pa chanje, yo toujou la toujou. Se menm rasis yo toujou la. Donk, nou gen devwa pou nou vote de jèn, jodi an la nan kongre, ki pa renmen la gè, ki bezwen la pè, pou dirije peyi de Zetazini. men travay la se nan menw ke l ye. An novanm ou dwe al vote an foul. Non pam se Abner Gelin. Bondye gade w. Bye bye.